ki trè koni a Leyogàn, youn nan notab vil la byen sur, n ape pale de yon ansyen òm politik, toujou òm politik, men ki se yon distilatè tou an menm tan. Dayè se pa san rezon ke n ap swiv nou la, nou bèl e byen prezan di kote de Cada, nan youn nan gildiv ki gen nan lokalite sa, nou pral pale an lon e an laj vrèman de fenomèn kanasuk la, paske il fut un temps à Leyogàn, Vrèman, tout kote w pase se te kann toupatou. Yon fenomèn nou wè k ap disparèt dejou an jou, prèske tout kote te gen jaden kann, se kay ke moun yo fè sou yo kounye a. Ok. Epi kleren an tou, nou repite isi a Leyogàn kòm yon vil ki ki gen bon jan kleren orijinal la. Ok. So, se nan optik sa, aprèmidi a, nou ofri w edisyon Kolbi Show sa avèk yon moun ki konn sektè sa ekstrèmman byen. N ap pale de melon sivil, nou pral pale de kann, nou pral pale de kleren, men nou pral aprann nou kijan yo fè kleren tou. Donk se pa san rezon nou prezan nan Kiltivè la, nou pral konn tout pyès yo, ki itilite yo. An pasan, n ap remèsye tout moun ki toujou sipòte Colby Show, tout moun ki ba nou sipò, mèsi avèk Nadège Sanon, Bermane Mimi, mèsi avèk Unity Transfer, n ap jwenn nimewo a anba ekran an, Ok ou menm kap voye kob an ayiti ou bezwen jwenn li an dollar ameriken pa gen 2 ni 3 transfer pou tcheke se you ni ti transfer nap jwenn li anba ekran nimewo unity a pa bliye tou tchouko loyal shipping ou menm kap voye marchandiz ou an ayiti pa gen 2 ni 3 shipping pou kontakte se tchouko loyal shipping. Blaise Maryse kit alimantè kontakte l pou l mete manje nan kay la gen kit 60 dola, 100 dola, 80 dola, 100 dola, e menm 150 dola jiska 200 dola n ap jwenn nimewo Blaise Maryse kit alimantè anba ekran an san pwoblèm e n p ap bliye Jean Marcel Casimir de Salay Gròg Salay Gròg se gròg moman pa bliye sou chak kès Salay ou fè 130 dola benefis li Enpòtan pou achte sa lay pou revann. Bon, nou pap pale anpil, nou pral resevwa envite nou Melou Civil, vèman ki debake jodi a la tire avèk 20 epengle, bon se Melou kanmenm gon jan pou l ye. Melou nou salye w, se plis kon plezi pou fanatik Colby Show yo wè w aprè midi a la, kijan nèg ye? Nou la n anfòm, le plaisir est partagé paske m santi m flate tou dispfèt ke ou te ka fè chwa de mwen jodi a pou nou ka pale de lon e an laj sou kleren lakay, Kilti kann nan ki se yon kilti ki la depi otan de la koloni ki ta fè anpil pale anpil de li sitou an 1989 yo pale w de la revolisyon de la kann se a sendomeng sa vle di nan peyi nou kote kann nan te pran yon esò patikilye kote kann nou te gen nan epòk lan se li yo te fè ni kleren, ni suk pou vann avèk tout peyi Ewòp yo. Donk, jodi a, Leyogàn trete an paran pov, kote kilti kann nan kòmanse kòmanse tonbe, deteryore, kote Leta pa akonpaye abitan yo. Donk, nou livre a a nou menm. E jodi a, n ap lanse yon apèl solanèl a leta peyi nou pou l ta voye je sou kilti kann nan nan Leogane paske se yon kilti ki trè enpòtan pou nou nan site a. Ok mèsi plezi pataje onè a se pou mwen paske lòske m lanse yon envitasyon avèk fyète ou di m pitit gason pa gen pwoblèm sa montre m ke Melo Civil se yon moun ki trè solidè avèk kominote Leogane se yon moun ki trè sosyab men Melo avan ke nou fokis nan veritab sijè tabou a jodi a ki se kleren ki se kann men kèk tan nou wè Melo manke aktif sou sèn politik la. Paske nan epòk ou te kandida a la deputasyon. Pou sa retrè sa? Bon retrè a se jan peyi a, se jan de fonksyonman peyi a ki fè nou fè retrè. Paske mwen menm m son nèg ki kenbe yon linye, yon linye ki dwat. Yo ka di w sa, mwen te fè yon karyè nan lapolis. Mwen se youn nan nèg ki egzanplè lè y ap pale de yon polisye ki te gen yon bèl palmarès, yon palmarès, yon linye ki dwat nan lapolis, y ap pale w de Melou Sivil, premye moun non y ap site se non m. Donk, mwen menm m son nèg si m ap fè yon bagay, m pa nan liy kwochi, m pa nan wout kwochi, egal kounye a jan nèg yo fè politik, fò gen bandi, fò gen ekip, mwen menm de par tanperaman, m pa ladann e Ou pa bay lavi ou pa retire lavi e m te fè yon karyè nan lapolis m te lepòk m te nan lapolis m te mande Bondye jou e nwi pou l pa mete m nan yon sitiyasyon menm an ka de lejitim defans pou m t tiye yon moun egal donk jan m wè nèg yo ap fè politik la m wè m pa retwouve m ladann m oblije rete nan aktivite pèsonèl. Sa di vre avèk tanperaman ke w genyen an politik ayiti ou pa ka fè bagay konsa. Non non mwen menm m pa tanperaman pa m m wè m wè m e pa linye pa m kounya.

An grand pomp ok paske mwen menm ap grandi timoun paske tout chatule tout anndan fon sab sou wout dabòn tout sou nèf anndan loupèt site kann men gon fenomèn sosyal kap pwodwi de no jou moun yo koupe kann yo vann tè yo pou konstwi kay so premyèman mwen lota kiltilatè sa ka la baz de disparisyon kann a souk la anndan komin leyogann. Bon premye bagay ki a la baz de disparisyon kann nan nan leyogann se yon feblès leta paske Tout moun fè sa yo vle nan peyi a. Epi dezyèmman, nou te gen Izin Sucrière Nationale de Daubonne kote epòk nou te timoun ou pot ko fèt, papa w te ka la, manman w te ka la, mwen menm jenerasyon m nan m leve mwen jwenn Izin Dabòn fèt sou Janklod Divalye. E se manman Simòn ki se manman Janklod ki te wè kilti kann nan se te kilti prensipal Leyogàn, li te wè Leyogàn nesesite pou l gen yon izin sa paske li di depi Leyogàn dote de izin sa egal peyizan Leyogàn nan p ap lage alamèsi egal l ap gen mwayen pou l travay avèk kann ni an li pral fè a kann ni an pral gon yon kote si li pral vann ni lè sa kòb l ap ka manje l ap ka okipe fanmi ni l ap ka okipe pitit li pitit la ap ka al lekòl l ap ka fè tout sa l genyen apati de kanasik la se youn nan rezon ki fè izin darbòn sa Simòn te mande Janklod pou l te dote Leyogàn de izin sikriyèl nasyonal de Dawbòn nan. Donk, otomatikman, nèg yo vin ap fè politik neyoliberal kote menm gwo blan yo, yo pa dakò ou pwodui lakay ou, yo yo menm itilize menm nèg nan peyi w la pou kraze izin Dawbòn, egal pou sik pèpè ka antre nan mache a. Egal, se otomatikman sa ki vin fè nèg yo fèmen izin Dawbòn pou fè konnen ke l pa rantab, men se. Se yon politik pou se pwodui blan an ki vin vann sou mache pa nou an. Egal, nan optik sa, peyizan an li menm, lè l te gen kann nan, se izin Dabòn ki te konn prann pou li, egal, otomatikman izin nan pa fonksyone, egal, izin, ti moulen nou te konn genyen yo pa ka reponn a tout mas kann nou te genyen yo, egal, menm peyizan sa vin kite tè a, li pa travay li ankò paske li pa, lè l fè kann nan, li gen dwa fè l, li pa ka vann li. Egal, se menm. Pwoblèm sa ki fè menm nèg sa lè l gen tè a li pa pwodui li pwodui kann nan li paka vann li kounye a lè l jwenn bon kòb pou li li oblije vann li li pa mò li pa ti mòso epi kounye a se beton ki sou tè a. Men nou sot kòm disilatè a Leyogann kijan nou ini fòs nou ok sou se pwen kòmsi pou n pou m pa di retounen nou men ti rès kann ki rete yo pou n jere l pou vil nou an stil kapab toujou rete egziste an matyè de kannasuk e an matyè de kleren. Donk nou regwoupe nou an asosyasyon. Nou gen yon asosyasyon ki rele MKDL ki se Mouvman Kiltivatè ak Distilatè nan Leyogàn. Malgre tout demach nou fè, nou chita a minis komès, nou chita a minis agrikilti, nou chita a minis finans, nou a prezidan, nou a premye minis, yo toujou di y ap ede nou, men pa janm gen anyen ki fèt. Menm jan nou toujou montre yo enpòtans izin Daboln genyen nan komin nan. Men li toujou rete nul et non avenu. Nou menm, mwen menm m pap ba w manti, MKDL la, ki se Mouvman Kiltivatè ak Disilatè a, m fè plis ke yon dizèn dane, se mwen ki te prezidan l. Egal, m se nèg ki pran baton de pelerinaj mwen, mwen moute nan minis, tout ministè ki konsène yo, chita a minis, chita a depite, chita a senatè, menm, menm, menm palman, nou chita avèk yo, menm palmantè yo te pwograme yon pwen de près pou nou, nou bay li nan palman an sou koze kann nan. Nou fè tout sa pou nou fè men pa janm gen anyen ki fèt. Yo toujou fè nou pwomès men pa janm gen anyen ki respekte. Etanòl se youn nan pwodui ki selon anpil moun ki repite negatif lòske w pran l ki ka touye w, ki ka fè nenpòt bagay mal ok. Men nou zòt anndan MKDL ki dispozisyon nou pran pwiske nou an disparisyon de kanasik pou n pa pèmèt ke etanòl la antre Leyogàn vin fè chemen l? Donk pi gwo pwoblèm lan map toujou di w sa son pwoblèm dirijan. Menm nèg kap dirije peyi a, se li menm pou t ka ankouraje kilti nasyonal la, se li menm ankò kap bay yon seri de nèg ki gen kòb posiblite pou yo antre etanòl la. Poukisa? Men nèg sa se li ki gen kòb lè nèg sa kandida li enjekte kòb nan eleksyon egal lè l fin eli li gen dèt anvè li egal pou etanòl la nou konn chita nou fè anpil demach pou n bloke etanòl nou konn menm chita avèk minis agrikilti lan minis komès lan paske tout konsène yo konn moutre nou se pou ministè de la sante piblik yo konn fè ki konn gen aksè pou l antre swa 50 dwonm etanòl pa ane bagay pou yo fè medikaman menm jan gen bay famasi bay pafen ki gen 50 ki gon kota yon ti kota men menm nèg sa yo pandan yo yo bay ti kota sa yo yo tou pwofite fè antre tout etanòl yo gen pou yo antre nèg yo gen gwo kòb yo gen dwa antre yon stòk etanòl ki ka ap dire yo pandan tout ane a pou yo pa fè kòmand egal se menm bagay sa nèg yo ap ofri menm nèg sa ki gen mwayen nan men l lan l ofri nèg ki nan gouvènman an po de ven.

ki pase de prezantasyon, tout moun Leogane konnen l, son nèg ki gen dezan e kèlke mwa depi li mouri men se se li tout lakou sa se pou li, se la manman n, se la l te fèt, se la li li grandi, se la li mouri, se gildiv pa l ki la, nou gon lòt gildiv devan an, nou pral ladan l tou se ki se gildiv Rodrigue Delbrun. Ok. Aw yo fon ti moute moun yo e gildiv kay pè lanslo menelas se ladan l ke nou ye aprè midi a la. Nou vin trennen kamera nou ok pou n pèmèt ou menm sitou Leogane Leoganes ki nan tè etranjè kèk tan ok ki pa wè Guldiv kèk tan ki pa gon ide vrèman de kijan kleren ap fèt nan kominote a ebyen ekip Kolby Show a deplase apremidi a pou n fè viv an son e an imaj kijan ke sa ap dewoule men Bèlou Sivil e selon lè di ok m ap pale tanke pwofàn. Èske w sa gon pò de verite, depi w nan gil div ou sipoze mistik fòk ou djab fòk ou malfektè, selon jan anpil moun konprann li. Bon
se sam tou tande yo di bon tan yo chanje tan yo pa menm m pap bay tèt mwen manti poum di lontan nèg yo pat konsa ou konn tande bon lontan lèm te timoun kleren an se nan barik ki te fèt An bwa, yo te konn mete li. Egal ou konn, yo konn do nèg yo konn ap woule nan barik. Men, tan yo chanje, se la jenès kounye a ki an aksyon. Egal bagay yo pa, pa menm jan ankò. E m konn jwenn moun ki konn poze m kesyon parèy pou mande m èske m se dyab ki fè m nan distilasyon. Non, nou pa, nou pa nan done sa yo. Ok, moun ki te gon de pèsepsyon negatif vrèman de dosye a, m panse ke nou byen enbi avèk Melo Civil. Melo, m pa konnen ant, ant kilti sa avèk kilti devans, sa ki gen plis materyèl pou n ta montre moun yo? Tou lè 2 gen materyèl, sa di tout tout gen menm kantite materyèl la men sof ke izin ki devan an se yon izin ki gen 2 fou e kòm si li gen kapasite doub ke de sa, egal li gen 2 fou k ap travay an menm tan, egal si sa ka pwodui an mwayèn 4 a 5 dwòm kleren pa jou, li menm li ka pwodui an mwayèn 8 a 10 dwòm kleren pa jou. Enben nou pral devan, ann al devan yo, tenen kamera nou, Ok nou pral devan. Ou menm ki apèn rejwenn nou wap swiv Colby Show avèk Melo Civil kòm envite. Nou prezan di kote de Cada nan izin Rodick Delbrun plis Lancelot Menelas. Nou pral founi je gade vrèman kijan moun yo, mon frère, kijan moun yo fè kleren. Ou menm kap konsome kleren fè w konn kijan yo fè kleren. Ok, so se nan optik sa nou chwazi fè show a jodi a avèk yon gran distilatè ki konnen domèn nan byen ok nap kanpe la melo sivil admeton ke kann nan fin koupe nan jaden ok yo ateri la avèl nan guldiv la ouzwen se nan moulen an la ki premye etap kann nan boule?
Nou menm kalite kleren nou fè a, nou fè l a baz de siwo de kann. Kann nan premyèman, yo koupe l nan jaden, yo mennen n ale nan yon moulen, kote kann nan fin bwaye kounye a yo fè siwo a avèk ji kann nan. Apre sa, ji, siwo sa se li nou achte epi nou fèmante l nan gwo. Ann antre, ann antre, ann antre, ann antre. Sa se bagas, se sa w rele bagas la? Awivwala, sa se kann yo fin moulen, Ok se li menm ke yo rele bagas la nap antre mon frère. Se li ki sèvi nou menm bagas la pa gen anyen ki pèdi nan kann nan otrefwa se bwa nou te konn achte pou nou te fè kleren an men avèk eksperyans nou vin fè nou vin eksperimante bagas la nou wè menm bagas kann nan ka sèvi kounya nou vin sèvi a menm bagas kann nan kote sa vin pèmèt nou pa kontribye nan degradasyon anviwònman nou. Ok etap par etap nou pral aprann moun yo fè kleren men lo sivil pwòp siwo a antre nan. Siro a antre nan gwil diven la. Ki premye etap siro a boule? Kote yo pase ak siro a avan?
Premye etap la, travayè yo leve l avèk bokit, yo mete l nan pyès sa yo. Men, kijan pyès sa yo rele?
Yo rele flu an franse, F-l-u-x. Men, nan jagon kreyòl la, nou rele yo pyès pou gwil diven an kreyòl. Men, se flu. Ou konprann? An avanse, an avanse, an avanse awoy. Wi, atansyon. Men sak flou sa yo, avèk kisa yo konstwi yo menm? Yo fè yo? Flou sa yo, yo konstwi yo avèk planch mango. Egal gen teknisyen Leyogàn ki aprann metye a, se planch epi yon seri de sèk ou achte epi se sèk la ki vin pèmèt li solid epi ou mete likid la ladann epi li rete li pap pèdi li pap ranvèse. Men èske ou mete kòmsi dife anba pyès sa yo ke map gad la oubyen li rete pou kont li li bouyi? Pyès la se reyaksyon son fenomèn chimik otomatikman son melanj de siwo menm vidanj lan ki se dechè lè ou fin fè kleren an li rele vidanj ou itilizel ankò pou fè fèmantasyon an men depi otomatikman ou fè siwo a melanje l a dlo li fè efèvesans egal se san dife wap wè si w ta moute anlè wap wè yo kap bouyi epi se otomatikman lè yo fin bouyi se lè sa li fè li prè pou w ka ekstrè kleren an ladan sa vle di lè lap bouyi a yo rele sa se peryòd de fèmantasyon se fèmante lap fèmante pou sik ki nan siwo a pou l ka chanje an alkòl. Men konbyen tan li fè ap bouyi? Se yon dire de 8 a 10, 12 jou, li gen dwa yon kenzèn de jou osi. Men ou menm ki distilatè a, gen de lè, si bezwen se fè santi, kote ou gen ijans pou kleren an, ou gen yon bagay ou ka ajoute ladan l pou fè fèmantasyon an fèt pi rapid, kote ou gen dwa fè l, prepare l nan 4, 5 jou epi ou ekstrè kleren an ladan l. Ok.
Ki jan ou pral fè konnen kounye a li tounen kleren e ki jan w ap fè pou retire l nan gwo tono sa a m ap gad la? Pou retire l se menm travayè yo yo gen bok yo pran avèk syo ou wè sa se yon dal yo lage l nan dal la menm dal la li achemine l al nan sa sa rele joven. Li rele Joven. Lè l fin rive nan Joven an, li ranpli. Tankou aktyèlman la, se yon sechòf. Ou wè dife anba yo, chak fou yo gen yon chodyè anndan yo. Chodyè sa yo, ou kapab fè yo an stennlès oubyen an kuiv. Chak chòf la fin fèt, ou fin ekstrè kleren, kantite kleren l sipoze ba w pa chòf la. Kounye a, sa k rete kòm dechè a, ou ouvè vàn nan, ou vide l nan basen sa ki se vidanj. Otomatikman, Ou fin jete vidanj nan chodyè a vid menm menm joven sa paske li gen yon rezèv ki tou plen pandan chof la ap fèt la epi kounye a ou ouvè vàn nan ou ranpli chodyè a avèl epi siksesivman ou ranplil ankò jiskaske ou fin chofe tout sa ou gen pou fè. Men nan kilti moun tande ap pale de ti to, sak ti to a? Ti to a se lòk fin ekstrè alkòl la ou gon ou gon pèz kap baw degre kleren an men wap gadel la.
Fok nou wè fok nou wè bagay yo avanse awo yo a kamera ooh gadon chalè chalè dife a sa se vidanj lan Wi sa se vidanj lan. Ok men tankou sa li menm kot sa prale nou pa sèvi a sa ankò nou jete sa. Nan kleren nazon vidanj lan otomatikman yo fini yo jetel men nou menm nan matyè de ti kleren ki fèt a baz de siwo a menm vidanj lan nou sèvi avèl poun fè fèmantasyon ankò Nou toujou sèvi avè l, paske se lè w lè w ap fèmante siwo a, pa egzanp, yon pyès ki ki ou mete 10 dwonm siwo ladan l, minimòm s on pyès ki gendwa prèske ki genyen nenpòt 30 dwonm vidanj, kantite vidanj l ap genyen an. Apre sa, li ka ou ka mete yon 5 dwonm dlo ladan l epi ou bat tout ansanm epi demen si yo vle w ap wè li kòmanse ap bouyi, fèmantasyon an kòmanse. Men m pral poze yon kesyon ki gen yon aspè medikal la ok, piske m wè kòmsi nan nan nan atansyon a ou yo nan nivo ke Kleren an prepare ok. Ok sa se yon bagay ki ta sipoze gen anpil mikwòb men poukisa kòmsi kleren an otomatikman pa kenbe mikwòb li menm? E moun nan konn bezwen retire mikwòb sou li se a kleren li sèvi? Yon bèl kesyon wi. Wi kleren an premyèman gen moun ki ka vini lè lap gade aspè gildiv la lap di se yon bagay ki chaje mikwòb men se vre men tout sa ki bouyi tout mikwòb ale. Paske kleren an li menm li fèt li bouyi se al se se nan dife se lè lap bouyi a se kòmsi lè wap fè ekstrè kleren an se kòmsi ou bouyi ou met yon chodyè ap bouyi ou met yon kouvèti sou li wap wè syè ou yo kap degoute a se li kap ki ap vini kòm kleren an egal se yon bagay ki sòti pur e san tach egal son bagay Ou wè yo menm menm sèvi avèl menm nan medikaman èske ou konprann kleren an li pa gen ankenn mikwòb angi sa menm si ou gen yon bagay ki sal ou ka lavel avèl pou retire jèm mikwòb. Ok ann rive nan ti to a kounya a wi yo avanse a kamera a etap sa yo vrèman enpòtan la yo se kleren ki fin fèt wi sa se kleren kap fèt kleren kap fèt la sa yo rele basiko
basiko a se Chak chòf li gen li gen jòj pou jòje l sa se jòj la. Sa ki jòj la? Ti baton fè a.
A yo fon ti zoom sou ti baton fè a. M wè l gen mezirèt.
Sa vle di chak chòf yo yo gen yon nonb de mak pou yo mache. Ok. Egal se se sa k ap pèmèt. Ok apati de ki mak w ap konn ke kleren an bon? Tankou basiko sa chak chòf yo mache 3 mak. Ou konprann? Chak chwa w mache 3 mak, menm jan jòj la gen pou l pèmèt ou idantifye konteni an, menm jan tou pèz la tou w ap kontwole ladan l, li gen yon degre pou l rive, depi w wè l rive la nan pèz la tou li pa gen alkòl ladan l, lè sa ou vire l nan tito. Se lè ou fin ekstrè alkòl la, l pa gen alkòl, sa ki prèske tankou dlo a, se li yo rele tito a. Mwen mande yo di ke kleren gate, kilè kleren gate?
Kleren kapab gate sof ke Si kann ou genyen an oubyen siwo a l pa yon de siwo de kalite, pa egzanp, yon kann ki sòti nan yon tè kote tout tè la rekouvri avèk pye bwa, sa vle di s on kann ki pa bat solèy, otomatikman kann nan pa jwenn solèy, w ap wè kann sa li frèt, li pa dous. Egal, se sik ki nan kann nan ki bay alkòl la. Egal, toutan ou kann nan sòti nan yon tè ki plis arid, ki plis fèm, ki pa gen pye bwa ladan l, ki pa gen lonb, kann nan bat plis solèy, li plis sikre, Kann sa li ba w pi bon rannman nan fè kleren tou. E sa k fè, tankou lè w pran zòn Chatule, se yon zòn ki te gen yon teren patikilyè kann. Depi se kann, si w achte Chatule, se yon siwo ki te bay anpil rannman. Tout zòn sou wout Dabòn yo epi Kounye a yo gaspiye yo tout se ekay ki ladan yo. Men admeton ke admeton ke kleren an ta gen yon to ki ekstrememan elve, kijan wap fè pou redwi to alkòl la nan kleren an? Otomatikman li gen to ki twò elve a, ou gen pèz la kap idantifye degre a pou ou, kounye a avèg wap rektifye l avèk dlo epi chak lè Ou menm ki nan domèn nan, gen degre l genyen, gen kantite kleren m genyen, m gen ta konnen konbyen bokit dlo pou m met ladan l. Lè m fin mete dlo yo, ou gen ou gen rabòt pou byen bat li, pou fè tout melanj lan fèt anfam ansanm, epi ou peze l ankò, si l merite yon ti bagay ankò ou mete l, men e pèz la k ap ba w degre a, ban m pran pèz la pou m montre w. Ok a wi w avanse. Mezanmi pataje live la pou nou, n ap fè yon gwo show ansanm la. Èske w konprann? Pèz la. A wi w fè yon ti zoom sou pèz la.
Ou konprann? Pèz la li li li ou wèl gen tout kalite degre alkòl la li menm se 100 degre egal menm kleren sa ou bezwen fè alkòl ou metel bouyi ankò li pase nan lòt ti aparèy poul baw pi gwo degre a epi ou fè alkòl ladann èske ou konprann menm kleren sa se avèl ou fè alkòl la egal tankou menn depil ti kleren an lè e nazon ap fè depil nan 40 lan Li pa gen alkòl ankò. Men, men, men ki diferans ki gen ant kleren nazon avèk lòt kleren an, kleren nòmal la? Kleren nazon an, li fèt tipikman avèk ji kann nan, yo fèrmante. Sa li menm li fèt a siwo de kann. Kleren nazon an, ou pa bezwen fè ji kann nan vin transfòme an siwo pou al bouyi l. Men pou sa ou di lè w bwè nazon, l ka ba w pwoblèm? Bon, pafwa konn gen kèk ti pwodui chimik yo konn mete ladan l, youn. Dezyèmman, Nazon an yo vann li a pi gwo degre ke ti kleren an egal ki pa twò bon pou lestomak ou sa depan de jan w ap nouri tèt ou èske w konprann sa m di w la men tout kleren yo se bon kleren yo ye depi se kleren leyogàn. Chak bas siko konbyen doum kleren yo ka pran a la rigè? Sa kenbe an mwayèn prèske 8 doum kleren, prèske 7 arès. Doum sa kenbe 6 doum a rès. Bon Melou Civil se envite Colby Show pou jodi a travay la anpil mezanmi nou du kote de Cada merci avèk Mesye Arroyo ki sou kamera oh oui de la poudriè oui de la poudriè ok Melou Civil sa ka rive ou ka pa vle vann mèch la ok paske etan antreprenè ou gen dwa sa èske son biznis malgre l fèt nan yon kondisyon ki pa ijyenik kanmenm men ki rantab gen kòb nan kleren. Bon.
Se youn nan biznis ki te pi bon Leogane otrefwa, men aktyèlman la bagay yo pa bon. Sa k fè sa? Premyèman, akoz izin Dabòn pa pwodui siwo pou nou Leogane, tout moulen ki te konn fè siwo yo, mèt yo erije yon gildiv ladan yo, yo tou fè kleren nazon ladan l. Egal vin pa gen moulen ki fè siwo prèske Leogane ankò. Egal nou menm ki nan sektè ti kleren an, nou vin depann strikteman de yon seri de nèg Plato Santral k ap founi nou siwo ki ap soti di kote de Mirbalè. Egal nèg sa yo pa akoz yo pa gen konkirans, izin Dabòn pa fonksyone, pa gen moulen isi, egal yo pote tout kalite vye dlo sal ba ou, yo pa gen kalite epi ou gen dwa achte l la epi ou pèdi kòb la. Dezyèmman, swit avèk pwoblèm peyi a, ensekirite a, Nou sou mache lokal la la, wap wè tout pwodwi moute akoz pwoblèm ensekirite a. Wap wè menm nan moun ki nan bwason gazez, sak, ti sak diri tout moute. Paske moun nan do, otomatikman li fòse l al achte l, fò l peye patwouy, janbe l matisan, tout kòb sa yo, se sou pèp, se sou do konsomatè a yo tire l. E pandan se tan, ane pase anwo, lajan ameriken an te nan nivo l ye la, M te konn achte sak suk 650, 700 dola. Lè sa nou te rele l wo. Ane sa m lajan an nan menm nivo a, li te pi wo menm, sak suk la ap vann 860 dola. Lè pa gen siwo konsa, nou konn achte suk, men aktyèlman la, suk la si tèlman vann chè, nou pa ka achte l pou n fè kleren paske pri pou vann doum kleren an, li pa pwopòsyonèl avèk pri suk la. Gildiv s on endistri, gen anpil mendèv, e menm jan m wè gen anpil ti mesye k ap travay la, alaligè Konbyen nèg ou ta sipoze genyen pou w fè kleren an? Eee non gildiv ti kleren nou gen an mwayèn 4 moun ki travay ladan l men lè se gildiv nazon w genyen ou gendwa gen prè d'un kenzèn de moun ki travay paske ou tou gen yon moulen e gildiv la ansanm pae moulen an li menm sèlman li ka pran yon dizèn de gason pou travay. Kijan peyòl la fèt?
Pewòl la fèt le pli souvan sitou pou moulen se bay jounalye l ye yo travay chak jou yo peye yo chak samdi menm jan pou gildiv la se li menm ti kleren an se pa dwonm pyès la iks dwonm ou peye l iks kòb pa dwonm epi lè l fin travay Li gen dwa kite kòb li si l pral andeyò lè l ap prale li pran tout kòb li ansanm epi l al lakay li. Menm jan tou l gen dwa bezwen kòb li avan, menm jan tou l gen dwa chaje siwo l poko travay li mande w dawonn ou ba li paske se avè w l ap travay se de sa l ap viv la e de e de fò l ka viv de li tankou lè w pran pa egzanp la ou nan peryòd lekòl pral ouvè travayè a gen dwa bezwen kòb prete ou prete l fò w ede l. Alarigè konbyen kòb on doum kleren ka vann? E dwom kleren an gen yon gen yon ti ti kleren an palan de ti kleren li vann ant 4500 e 5000 dola dwom nazon an li vann 6000 dola. Se bagay ki gen kòb.
Li gen kòb men aktyèlman la malgre ou al nan pri sa ou gen plis chans pou pa menm fè benefis. Men admeton ke mwen kòm achtè m ta vle achte yon dwom kleren pou 5000 dola alarigè w konbyen kòb m ka fè sou li? Moun kap achte a l pi bon pou li ke nou menm nan moman an kap pwodui paske moun kap achte a Lè l pran kalkilatris li, li wè l achte l pou iks pri, li divize l pa nonb de galon, li wè pri l koute l, epi kounye a l pral vann li an fonksyon de pri l achte a. Egal, pri kleren an, li li varye an fonksyon de zòn moun nan ye a, paske nou menm pa gon pa gon pri ki standa. Moun nan gendwa nan zòn sa a, li vann kleren an 120 dola, gen moun ki vann li 100 dola, gen moun ki vann li jiska 150 dola, sa depan mache pa l la. N ap tou fè yon anchènman nan milye peyizaj la, Melo Civil, etanke ansyen polisye, etanke ansyen òm politik, etanke Leyoganè otantik, etanke peyizan tou, yon fenomèn k ap wonje Leyogàn de no jou. Piske ou fè pati de sektè a, se si ou gen de konsiltasyon ou te ka bay avèk zanmi yo ki ap gade la, avèk otorite yo tou paske yo gad emisyon an anpil, Fenomèn vòlè bèf la Leogane Meul ou kòm peyizan ki ide w sou pwen sa? Ebyen se se lage yo lage abitan ozabwa paske lè m te timoun pi gwo posibilite abitan an te genyen se te kochon kreyòl la lè m te timoun w ap wè pifò abitan se De twa kochon li genyen, li angrese yo, otomatikman lekòl pral ouvè, se yo li te konn vann pou l fè edikasyon pitit li oubyen pou l prepare antre lekòl. Yo touye kochon kreyòl nou yo depi sou Janklod Divalye. Kounye a, kochon sa yo vin ba nou an, li fè yon pil egzijans. Kote, kochon sa a fò w achte son de ble ba li, lè se lòt ti manje ou ba li, li pa pwofite e son de ble a lè w achte l Regilyèman pou bay yon kochon kòb wap vann li lèl resi bon e kòmsi ou travay a pèt kochon kreyòl nou an li menm li te manje sal jwenn egal moun nan pat envesti kòb nan li se egal se bay nan raje tou vye lam vye patat vye bannann vye po bannann epi vye mango egal yo vin mete nou ala mèsi paske yo te tiye kochon kreyòl nou an kounya Pèp la vin payen kochon kreyòl la, li vin fokisi sou bèf. Paske bèf la li menm se yon bèt tou ki pa fè moun nan twòp egzijans. Kote moun nan, l ale, li jwenn yon kann sa ap koupe, l ale li prepare tèt kann, li mare bèf la, bèf la manje. Li jwenn yon jaden la ki gen zèb, li mare bèf la, bèf la manje. Bèt la pa pran anpil egzijans, se kouraj li, li gen dwa envesti pou l fè bèf la grandi. Enben jodi a, nèg yo lage nan tout peyi a, Y ap devaste bèf, y ap tiye bèf, egal peyizan an ozabwa. Èske w konprann sa m di w la? Peyizan an pa gen anyen nan men l. Aktyèlman la, menm latè peyizan an pa ka travay paske li pa jwenn akonpayneman. Paske aktyèlman la, lontan, pou w te konstwi yon tè, moun yo te konn youn ede lòt. Pa egzanp, abitan kòman l te ye? Li te gendwa byen avè w, ou gen jaden pa w, lè w ap fè l, chak nèg ale li ba w kout men, epi ou fè manje sèlman ou ba yo. Otrefwa, se konsa l te ye, lè se pa w la ou pral travay, se konsa, chak nèg bay yon lòt kout men. Men kounye a, yon nèg ki kiltivatè, fò w gen kòb nan men w pou konstwi yon tè. Bon, aktyèlman la, Leta te konn ede nou, pa egzanp ou bezwen raboure tè a, ou te gen traktè disponib, kounye a traktè a son pil kòb yo mande w, egal wap wè gen anpil tè ki rete nan Leyogàn nan ki pa kiltive, se paske abitan pa gen mwayen pou l kiltive li. Men selon w kisa peyizan yo ka fè pou kontrekare vòlè bèf yo? Ebyen peyizan pa ka fè anyen, li pa gen zam nan menn se leta k pou ta pran le devan men leta pa janm fè anyen e pandan se tan pa janm pa gen anyen k dousi menm leta sa epa li k konplis nan sa kap fèt la. 2 vòlè bèf atizen gen do kap friz moun nan lari ya pran telefòn moun sitou a leogane la sou bagay ki vin trè a la mòd avèk am de feu ok am a feu moun ap viktim. Melou Leogane a, si l ta gen yon konsiltasyon alegò de komisè polis la, sa l t ap ye? Nou t ap di li redouble defò li, si l manke efektif pou l mande efektif, paske prezans lapolis la li enpòtan, sitou leswa nan tout kwen, paske lè yon komisè vin nan yon komin, premye bagay pou fè se etid dè lye pou fè, Ou sipoze chèche enfòme ki zòn ki zòn a risk, ki zòn ki pa gen pwoblèm. Zòn a risk yo fò w toujou konnen yo epi zòn sa yo pou toujou gen patwouy polis ki la an pèmanans. Paske djòb polis la se pa arete brigan oubyen tiye bandi a, se prevenir, se djòb ou se yon djòb prevansyon egal se travay pou Pou pèmèt enfraksyon an pa komèt. Ou konprann sa m di w lan? Egal, djòb komisè lan se ta chèche konnen zòn aris yo epi lè sa pou l bay prezans polis la plis prezans ladan l. Egal, sitou leswa. Bon, mèsi enfiniman Melo Civil, se te envite nou nan Colby Show pou jodi a. M panse ke nou fè yon bèl emisyon. Pyès wi byen n ale ok nou prale nou prale awoyo nou pral gade nou pral gade anndan pyès yo ok fason ke siwo a ap kwit mwen nou envite nou gade nou pral monte pou n gade n ap fè yon bèl egzèsis la atansyon ok awoyo te me do monte avan monte avan m met monte san pwoblèm. Ok Ay men ekipman ou Bon men m pral moute Ay kenbe pou mwen
Ou ka soutni sa
Kenbe ko Vwala Sa yo se yo kap Pyès sa yo se yo kap fèmante la Sa kap bouyi yo Men yo sa Se yo kap fèmante Otomatikman Sa yo se siwo n achte yè Epi ou fin fè tout pwosès yo epi kounye a yo kòmanse ap fèmante. Tankou sa a ou wè ki pa fèmante a la li menm se li bon deja li fin fèmante se ekstrè ou pral ekstrè kleren an ladan l yo nan sa la sa ap otomatikman l fini ou pral pran sa tankou sa a sa a prèske nan stad pou l bon tou sa a demen seve w ap wè l stap li pap bon. Men fason mwen la bouyi a l ap bay dè bil èske kòmsi li vin li s on dlo ki chòd Ok oubyen se se se se chaleur des bulles komsi kap moute de bay mikwòb. Non se pa bay mikwòb otomatikman fèmantasyon ap fèt lè w fwe dwèt ou ladann wap wèl tyèd e otomatikman li fin fèmante tou lèl prè pou ekstrè alkòl la ladann lè w fwe dwèt ou li sipoze fre frèt nèt egal son fenomèn chimik se se se suk lan ki ladann nan Travay sa ka wè lap fè la se suk la kap chanje an alkol. Ou konprann? Sa a di sa an kat lòt bwa li gentan fini. Wi sa sa prè pou sou sa demen se vre nap nap chanje. Men kisa fè retire retire retire likid la ladann? Nou nou sa se wè kòd sa se yon bokit ki anndan sa se a bokit la yo kanpe sou li yo met yo videl nan dal sa nan dal la lèl sot nan sa li tonbe nan grand dal la poul achemine poul al nan

Men èske gildiv son bagay ki ereditè oubyen yon sitwayen ka chwazi gen pwòp gildiv pal, kreye pwòp gildiv pal? Wi, mwen menm m pat leve m te jwenn papam ak manmanm nan nan aktivite kleren, se mwen m vin eksperimante mwen sitou yon kouzen m ki te vin entegre nan sektè a, nou te pwòch nou te zanmi epi M entegre m nan sektè a, se konsa. Men m pa t leve m te jwenn manman m ak papa m ladan l. Bon, nou pale anpil koze de kilti, de kleren jodi a la. M panse ke nou rive nan tèminus emisyon an pou aprèmidi a. Melo Civil, franchman, m pa gen mo de remèsiman alega de ou menm. M panse ke se pa premye fwa tou ke n ap pataje mikwo, paske otomatikman depi gen evolisyon nan kesyon kleren an, ou se youn nan moun m panse ke ekip Kolbicho a, avwèdi, mete, jete devolu yo sou ou pou n kapab Pataje ide merci infiniment. Se mwen k pou di nou mèsi, tele yaguana, radyo yaguana se pa mwen, donk felisitasyon chapo pou nou pou gwo travay sa nap fèt nan kominote leyoganèz la mèsi epi m kenbe m swete nou toujou kenbe fèm epi ke Bondye beni nou poun kapab fè plis travay ankò nan kominote leyoganèz la. Merci infiniment.
A vous a vous aussi. Wala, Melou Civil se te envite nou pou jodi a. N ap remèsye tout moun ki t ap gade emisyon an, tout moun ki te pataje li, tout moun ki pral regade li ankò. N ap ba w randevou semèn pwochèn avèk yon lòt envite pou Colby Show. Ale, bonswa a vou.